Nan bay konferans de près sa maten an, nan yon kontèks trè spesyal pou n felisite 68 kongrèsmann ameriken ki pran kòz pèp ayisyen an mete sou do yo e n di yo bon konba. E pèp ayisyen an trè rekonesan anvè moun sa yo. Viv Ayiti ap pran trè o serye deklarasyon Jovenel Moise Prezidan Gang fè nan Maryon jou ki te premye me sou pase la a. Kote misye fin pale, li fin atake opozisyon an rèd atake l nan premye me e nan dimanch 2 me nou jwenn asasina blan tatou e ki se yon dezyèm oubyen yon twazyèm moun ki viktim kòm pwòch senatè Youri Latortue e poukwa pa Ayiti an aksyon. E nan menm wikenn nan tout moun konstate disparisyon yon polisye ki rele Guerby Geffrard ki fè pati SPNH e ki te menm gen manda dèyè l paske pouvwa a te di tout moun ki patisipe nan sa k rele SPNH a y ap elimine yo grenn pa grenn. E nan lendi tout moun wè gon kidnaping ki fèt sou lari an ebyen gen chofè motè chofè moto moun ki bare agoch adwat k ap fè tantativ pou yo te bare lawout avèk kidnapè yo, ebyen tout moun wè gon machin Boyd k ap pase, yo fizye 2 moun sa yo la pou la. E nan menm deklarasyon Jovenel Montè prezidan gang nan, li fè konnen ke kidnaping yo, yo gen mèt. E kidnaping yo se te kidnaping politik k ap fèt. Jodi a efektivman Viv Ayiti pran responsabilite l pou l di l, Sa fè dezyèm fwa Jovenel Montè bay verite. Premye verite l te bay se konsènan lanmò Mèt Dorval kote misye te pran responsablite l pou l te di li menm ak madann ni nan mwens ke 2 minit se yo menm ki resevwa videyo a kote krim nan fèt la. Dezyèmman misye kanpe ebyen nan Marion, nan Rigole la pou misye di klèman ebyen kidnaping yo ebyen se kidnaping. politik k ap fèt. A note, tout moun konnen se pouvwa a ki mete Jenèf an fanmi e alye kanpe pou manyen moun. Efektivman yo manyen moun. Nou wè zòn Bèlè, Lasalin, Tokyo, Riyèl Desalin pa epanye. Nou wè ankò kòman y ap asasinen tout moun ki fè pati de lopozisyon. A note gen 3 gwoup moun ki viktim de asasina oubyen arestasyon ilegal Jovenel toujou ap fè yo. Premye gwoup moun nan fè pati de sektè demokratik lan, nou wè kòman moun sa yo, yo viktim gen militan ki pran bal. Dezyè gwoup moun nan, se Ayiti an aksyon, nou vle pale de pwòch senatè Youri Latortue yo, ki kontinye ap viktim. E twazyèm gwoup moun nan, se nou menm onivo Viv Ayiti, ki kontinye ap resevwa menas, men n tou di yo, nou pa pè yo, nou p ap janm pè yo. E tout moun konstate, ebyen se sak rele CNDDR la menm ki te mete Genève la kanpe ki pèmèt volim kidnapin sa yo ap fèt inikman pou anpeche moun soti, pou anpeche moun al manifeste, pou anpeche moun al fè revandikasyon yo pase, paske se sèl mwayen yo genyen kòm perèz pou yo fè moun pè. Nap raple pou pèp ayisyen an, sa fè 2 prezidan manda yo fini kenbe pouvwa a. Premye prezidan an se François Duvalier, manda l fini, li mete kò tonton makout li kanpe, ebyen pou kapab fè represyon sou pèp la pou l kenbe pouvwa l. E dezyèm gwoup moun nan, se dezyèm vèsyon phtk a, nou vle pale de Jovenel Montè, enben ki manda l fini depi 7 fevriye 2021, men l kenbe l ak sipò gang li yo k ap touye moun pou li nan lari yo. Nou vin di pèp ayisyen an, nou fèt pou n pran responsablite nou fas ak kesyon referandòm sa a, enben nèg yo vle fè nan peyi a. Nou wè kòman moun nan Jan Rabèl pran responsablite yo. Enben, nou mande avèk tout lòt jèn nan lòt depateman yo, nan lòt komin yo, nan lòt katye yo pou yo fè menm bagay la pou bare lawout avè Jovenel. Kòman w ta vle pou nèg vle, kòman w ta vle pou nèg fin kraze kès leta a, epi l ap fè yon konstitisyon pou l pwoteje l? Kòman w ta vle pou nèg fin gagote lajan Petro Karibe epi l vle fè yon konstitisyon pou pwoteje l inikman apre sa pou moun pa rive sou li? Kòman w ta vle pou nèg men l fin tranpe nan san popilasyon an, asavwa nan fè masak sou moun nan katye popilè, notamman lakay mwen Bèlè? epi apre sa pou l fè yon konstitisyon inikman pou pwoteje l, sa vle di pou l pa al reponn kesyon lajistis. Jodi a, nou vin di non sèlman pa ka gen referandòm, men n ap fè tout sa lalwa e tout sa pouvwa e konstitisyon ba nou pou n anpeche nèg yo fè l, men pou n di tou avè Jovenel pa gen okenn eleksyon k kapab fèt la a nan klima peyi a ye la. Jodi a tout moun konstate. Ayiti vin pi mal ke peyi Siri, ke peyi Libi, ke Iran, ke Irak, ke menm Afganistan, sa vle di yo vin mete Ayiti sou zòn wouj. Nou wè menm peyi ki di yo se zanmi peyi Dayiti, ki konn ap sipòte pouvwa a, y ap mande resòtisan yo pou yo pa vini Ayiti. Sa vle di kisa? Nou vin mande avèk chak grenn sitwayen. Meyè fason, meyè fòmil, enben pou n kwape malandren sa yo, s on tèt kole pou n fè. de tèt kole sa yo, se mete tout enterè pèsonèl de kote, enterè politik, enterè mesken yo pou nou wè enterè peyi Dayiti. Paske depi lè nèg yo rive nan tèt pouvwa a, se grangou, mizè, chomaj, lavi chè, ensekirite, gang toupatou, se sa yo pote pou nou e yo vin fè nou paka mache. Kòm kwa ke chak grenn moun nan prizon anndan lakay ou. Jodi a, grenn sa pou nou fè se yon tèt kole pou n dechouke malandren sa yo nan tèt peyi a. E jodi an tout moun konstate gon dat k ap rive sou nou la a. E dat sa a, li pa lòt, se 18 me. E 18 me, menm jan dyaspora yo, moun nan onzyèm depatman an, enben aranje yo pou yo fè mouvman pou yo ale devan Mezon Blanch oubyen pou yo al di avèk Biden, enben sispann sipòte malandren, sispann sipòte delenkan avèk vwayou, sispann sipòte diktatè, enben nou menm tou fò n kanpe pou n di pa ka gen referandòm avèk Jovenel. Pa ka gen eleksyon avèk Jovenel. E fòk lajistis triyonfe paske nèg yo touye twòp moun andedan katye popilè yo. Sa vle di mobilizasyon sa a, jan n te deja anonse l, se tout mwad me a nou deklare mwa mobilizasyon, men 18 me a se pral pi gwo depa ke n pral genyen pou nou moutre yon bon siyal avè nèg 27 jen yo ki bezwen fè referandòm nan peyi a. Mèsi.

Pèsonn pa ka eksplike poukisa li deklare li pa t gen dosye nan men li. Sa pèmèt nou poze kesyon kiyès ki la pou trete dosye prizonye yo? Kiyès ki se reprezantan sosyete a? Jounen jodi a, m kab di klèman ke gen yon konplo andedan lajistis pou pa respekte dwa moun. Paske plis pase yon lane, prizonye politik yo tankou Anel Belizaire, ansyen depite,

Lendi 3 me a, yon ansanm davoka antame yon pwosedi ki pou pèmèt pou yo benefisye sa yo rele yon habeas corpus, lajistis jwenn mwayen pou l fè magouy, pou l fè Jovenel Moïse ak akolit li yo, pou l fè leta kowonpi a plezi. pou kenbe yo, kontinye kenbe yo nan prizon. Se sa k fè nou menm andedan òganizasyon sosyopolitik Viv Ayiti, n ap mande a lajistis peyi nou an, li jwenn yon okazyon, yon opòtinite pou l fè sosyete a konprann, ke li gon ti souf toujou. Paske yo toujou di la défaite du droit est provisoire. Nou kwè lan sa. Men nou pa kapab kontinye ap tolere enjistis andedan sosyete a. Dezyèm bagay n ap fè remake jodi a lan konferans sa a, se konpòteman. Direktè lapolis la, Léon Charles, fas a disparisyon yon polisye ki sou kòmandman li. Yon polisye ki t ap jwe yon wòl enpòtan andedan enstitisyon lapolis la e ki t ap jwe yon wòl enpòtan lan enterè sosyete a avèk tout rès polisye zanmi l. Kanmarad mwen yo, nou vle pale de Guerby Geffrard, ki depi nan wikenn nan, tout moun wè sou rezo sosyo yo, gon imaj k ap sikile. Jounen jodi a la, gen yon dout sou disparisyon misye. Pèsonn pa ka di se yon asasina, menm Léon Charles, ki se responsab polisye sa a, di li poko kapab di èske se yon asasina, èske se yon disparisyon. Eske se yon anlèvman? Jounen jodi a la, fò n poze kout kesyon toujou, kontinye poze kout kesyon, ki wòl Léon Charles ap jwe andedan tèt lapolis la? Eske l nan plas li? Konpòtman sa a demontre nou klèman, Léon Charles, apati de langaj ke l degaje sou dosye a, se yon mechan, se yon iresponsab, se yon sadik. Léon Charles pa menm anonse gon ankèt k ap louvri sou dosye sa. Jounen jodi a la, mwen kwè tout tès polisye yo, apati de konpòteman sa a, kapab kòmanse detèmine ki sa y ap anvizaje pou yo menm sou avni. Mèsi.

Sonje gon epòk, gen 2 katye nou te toujou ap di se katye ki zòn wouj. Sa vle di katye sa yo, moun pa t ka pase ladan yo nenpòt ki jan, nenpòt ki lè. E jodi a, se tout peyi a, se 27 mil kilomèt kare peyi a ki nou kapab di ki se zòn wouj kote kèlkeswa kote w ye sou tèritwa a ou pa an sekirite lavi w menase e sa k pi rèd la jodi a menm si w chita anndan lakay ou ou kouche anndan lakay ou bandi a li deside l rantre pran w e pa gen pèsonn ki ka poze l kesyon poukisa. Se paske bandi yo se kap fè kidnaping yo kap tiye moun yo se pouvwa a. E tèlman se pouvwa a daprè enfòmasyon ke n genyen 80 pousan plak ofisyèl sèvis de leta kap fè kidnaping yo nan men bandi yo se de machin palè nasyonal yo. Se de plak palè nasyonal yo ye. Se pa pou san rezon lè n tande Jovenel di avèk bouch li ke kidnaping nan se yon kidnaping politik. E l pale de 80 pousan. Alòske. Nou gen enfòmasyon 80 pousan plak yo itilize pou fè kidnaping yo sòti anndan palè nasyonal. Sa vle di Jovenel konn sa l ap di. E se pou la dezyèm fwa nou menm antanke òganizasyon de lopozisyon n ap felisite Jovenel. Premyè fwa a se te manda l potko fini le 9 novanm 2020 sou Tele Metropole. Sou kesyon asasina Mèt Dorval la, li te klè, li te di ke krim nan fèt 10 zè 13, 10 zè 15, madanm li pot videyo a ba li pou jistifye efektivman ke Mèt Dorval nou asasine l. Se sa li te di sou Metropole. Nan inogirasyon ti rigòl maryon l lan, premye me sot pase la a, pou dezyèm fwa li felisite Jovenel, li redi. Kidnaping nan se yon kidnaping politik. Li di 80 pousan nan kidnaping nan se kidnaping politik. Efektivman, 80 pousan plak ofisyèl e sèvis leta k ap fè kidnaping yo sòti anndan Palè Nasyonal. E Jovenel ale pi lwen pou l fè referans avèk 2013. 2013, lè kidnaping yo t ap fèt, se ankò rejim Jovenel ki t ap fè kidnaping yo. Lè n pran egzanp yon nèg tankou Brandt ki te gen 4 palè nasyonal nan pòch li, kòm konseye Michel Martelly alepòk. Sa vle di, Jovenel vle fè tèt li pase kòm yon skòpiyon k ap pike pwòp tèt pa li. E nou di fò l pa rete la sèlman. Jan l kontinye denonse l la, fòk li pran responsablite l. Si jodi a Jovenel pran yon ti konsyans an plis krim li fè sosyete a atravè je nèf li an, atravè kidnaping nan, se pa sèlman denonse l men fò livre yo tou. Ou konnen yo. Plak yo sòti anndan palè nasyonal. Ou konnen yo. Ou konn kiyès ki bay yo. Fòk ou pran responsablite w. E Jout byen avan l te ale e pa gen anyen k di se pa sa k fè Jout ale tou paske Jout te di. Nan kesyon kidnaping nan, se rat kay k ap manje pay kay. Nan kesyon ensekirite a, se rat kay k ap manje pay kay e Jovenel pral pran, pral fè menm deklarasyon an ansanm avèk yo. Dezyèmman, nou kapab di definitivman gè kont referandòm kriminèl diktatoryal Jovenel la lanse. 25 avril 2021 an nan vil Senmak, Jèn yo, o nivo legliz katolik Sen Mak te voye yon sinyal klè bay pouvwa an plas la e voye yon sinyal tou bay sosyete a pou l di men ki mòd atitid, men ki mòd konpòtman yo dwe genyen fas avèk tout kriminèl sa yo lòske yo asime responsablite yo pou yo te kouri dèyè yon nèg tankou DG pnh G9 la, Léon Sal. Pou yo te di l kite legliz la. M sonje granmoun lontan toujou di, depi yon malfektè fin tiye yon moun, depi w bezwen konnen malfektè sa a, tann lè vèy la, w ap wè l kanpe nan poto mitan lakou kote w ap fè vèy la. E se sa menm Jovenel Moïse t al tante fè anndan legliz lan, enben avèk bòn vijilans e. Leon sa l t al tante fè anndan legliz la? Avèk bòn vijilans jenès lan, enben, yo t al kouri dèyè Leon sa l. E, yè 4 me a, gon lòt egzanp ki trase ankò, nan vil Jan Rabèl, kote jenès sa l kanpe pou l di lòbèy referandòm sa a, li pa gen plas li nan Jan Rabèl, nan Nòdwès e poukwa pa anndan peyi a. Sesi m vle di avèk Jovenel Moïse. N ap raple nou eleksyon griz soulye Michel Martelly. Nou raple n sa k te pase le 20 janvye, vandredi 20 janvye 2016. E avan vandredi 20 janvye 2016 a, nou sonje ki responsablite sosyete a, popilasyon an te pran nan chak komin, nan chak sikonskripsyon elektoral yo pou yo pa t kite eleksyon sa a fèt. Se sa k fè n di definitivman, Gè kont referandòm nan li lanse. Kèlkeswa kote ekip kriminèl sa yo al fè pwomosyon pou referandòm nan, sosyete a, moun yo nan zòn nan yo dwe afiche menm konpòteman avèk moun Janrabèl. E kèlkeswa nan vil tou, ki genyen fèt patwonal kriminèl kowonpi sa yo al patisipe nan fèt patwonal sa yo, sosyete a dwe pran responsablite yo menm jan sa te pase nan vil Senmak. Se sa k fè nou menm jodi a nou vin di avèk popilasyon pa gen kesyon referandòm k ap fèt anndan peyi a, pa gen kesyon eleksyon k ap fèt anndan peyi a. Manda Jovenel fini fini depi 7 fevriye 2021. Jovenel pa gen ni lejitimite, ni otorite pou l fè okenn bagay anndan peyi a e se sa k fè w wè tou li alèz nan tiye moun, nan kidnape moun anndan peyi a. Kidonk, batay la kont referantòm nan, referandòm nan definitivman li lanse a pati de mwad fevri, mwad me sa la pou nou menm nou mete yon fen avèk kesyon referandòm nan e pou n fini tou avèk rejim Jovenel la. Mèsi bokou.